Bonjour, bonswa la famille, kòman nou ye? Alò mwen espere ke tout moun anfòm, gras a Dye. M konnen otomatikman ke nou tande vwa sa, nou gintan wè, se zanmi fidèl nou an, Lumière sous Voyage, ki pase vin enfòme nou sou sa nou pat konnen ak sa nou dwe konnen nan yon nouvo videyo. Enfòmasyon sa anpil konpatriyòt ayisyen, ayisyèn nou yo tap tann, kote ke yon ayisyen kapab ale nan peyi la Russie san viza. Enfòmasyon sa li cho e tout kote. Bòn nouvèl la lap sikile. M si e sèten ke ou menm ki gen chans ap gade videyo sa a ou gentan tonbe sou enfòmasyon konsa. Donk nou pote plis detay pou ou nan videyo sa a, nou pral eksplike ou kòman li menm enfòmasyon sa a li ye. Jou ki te lendi 6 mas 2023 a, minis afè etranje peyi Larisi a, Evgeny. Ivanov li fè konnen ke peyi Larisi ap prepare yon akò de vwayaj san viza, ak plizyè peyi nan Karayib la, Ayiti se youn, e tou genyen lòt peyi li pral fasilite yo jwenn viza pou antre, swa vin vizite oubyen vin viv nan peyi Larisi. Donk. Nou ka remake kèk tan, bon sitou pou n byen presize depi apre envazyon peyi Larisi nan peyi Ikrèn, gen anpil sanksyon loksidan, Inyon Ewopeyèn, Mete sou peyi Larisi pou yo wè èske yo menm yo te kapab febli grand pwisans sa a, bon se youn nan bagay petèt nou ka di ki pa mache. Peyi Larisi okontrè vin pi pwisan ekonomikman, li vin plizoumwen avanse e anplis li vin parèt pi enfliyan nan divès rejyon, sitou ann Amerik, ann Afrik, eksetera, m pa bezwen pale w. Mwen mèt di nan mond lan an jeneral peyi Larisi vin parèt trè enfliyan. Donk, se nan rezon sa, Ki fè ke, e sitou m ap di sa klè. Bon, m pral bay plis detay anndan videyo sa, men kite m pran yon ti tan pou m salye w, pou m di w bonjou oubyen bonswa, sa depan de lè ou menm ou pral gade videyo sa, se zanmi fidèl ou a, Limyè sou Vwayaj, ki pase vin enfòme w sou sa w pa t konnen ak sa w dwe konnen. Zanmi m, si w nouvo sou chanèl sa, deja m ap di w byenvni, ou lakay ou. Men si ou te la deja tou, n ap di w kenbe rèd, pa boli. Gras avèk ou menm, chanèl sa, l ap avanse. Petit a petit. Zanmim si ou poko abone ak chanel la pran yon ti tan fè sa kounya. Ou prale adwat telefòn ou apre yon ti bouton wouj ki make s'abonner oubyen subscribe wap pezel e pa bliye aktive ti klòch notifikasyon an. Retirel sou pèsonalize metel sou tout. Konsa chak fwa nou pibliye yon nouvo videyo ou se moun kap gen chans wèl an premye. Pa ezite kite yon grenn like sou videyo sa medam mesye. E se sèl mwayen ou kapab montre ke reyèlman ou renmen e ou apresye travay ki ap fèt la lè ou menm ou kite yon kòmantè pou di nou. Kòman travay sa li menm? Li rive sou ou oubyen depi ki kote ou ap swiv Limyè Souvraj? Pa ezite kontinye pataje videyo yo, se sèl mwayen ou kapab montre ke ou apresye travay la medam mesye m renmen lè nou fè sa. Vis minis afè etranje peyi Larisi a Evgeny Ivanov li fè konnen ke li pral fasilite pwosesis viza pou 6 peyi sa yo, sa vle di. Gen kèk obligasyon oubyen n te ka di kèk egzijans ke yo pral retire sou kesyon demand oubyen pwosesis viza yo. Pami peyi sa yo wap jwenn peyi End, Endonezi, Angola, Vyetnam, Lasiri ak Filipin. E, nan sa ki gen pou wè avèk dosye pa Ayiti a, minis afè etranje peyi Larisi a, Evgeny Ivanov, li fè konnen ke peyi Larisi ap prepare yon akò entègouvènemantal pou vwayaje san viza avèk 11 peyi. Donk, pou gen yon ide, peyi sa yo se Arabi Saoudit. Sa a nou konnen ke li pa t ka pa ladan l. E tou se yon peyi ki gen kèk tan l ap bay Etazini gwo frap. Peyi Arabi Saoudit. E tou nou konnen ke li postile pou antre nan BRICS. Bon, sa w tande a, BRICS se tèt chaje. BRICS pou kont li, li okipe prèske n ka di 50 pousan ekonomi mond lan. Son bagay tèt chaje. Sis ti peyi sèlman. ki gen 50 pousan richès mond lan nan men l. Antouka, w ap jwenn la Barbad, w ap jwenn Ayiti, ok, byen tande wi, Ayiti, la Zanbi, le Kowayt, la Malezi, le Meksik e Trinidad, selon yon jounal ki rapòte pa tass. Se. Jounal sa a ki fè nou konnen enfòmasyon sa a, medam mesye. Se si e sèten ke ou menm ou te gentan wè enfòmasyon sa a sou tout rezo sosyo yo ki te gentan kòmanse ap pale. E peyi Larisi gentan kòmanse jwenn e sinyati akò sa a avèk kèk peyi, prenn pa egzanp Arabi Saoudit se youn nan peyi akò sa a gentan siyen. Men donk nou espere ke se menm jan li pral ye nan jou k ap vini yo la avèk gouvènman ayisyen an, Akò sa a, nou espere ke li siyen e pase. E se youn nan bagay, m te di nou ke m ap vini sou dosye sa a. Ansyen prezidan, nou ka di defen prezidan Jovenel Moise, li t ap goumen e t ap travay sou li tou e apre sa nou wè ke kòman sa te pase. Donk, puiske loksidan wè ke je Ayisyen kòmanse kale e n jwenn gen anpil Ayisyen ki gen t ap rele anmweyy la m p ap ba w manti, Se Poutine n ap tann e m panse ke se ap yon kou di e ap yon gwo frap pou loksidan. E Ayiti se youn nan peyi nou ka di depi apre batay de lendepandans, Larisi se youn nan premye peyi nou ka di ki te rekonèt endepandans Ayiti. Peyi Lèzetazini, bon nou pa pral mete, nou pa pral pale de, nou pa pral fè bif avèk Larisi Etazini. Men sèlman n ap di w ti diferans ki genyen an. Peyi Etazini. Li te demanti ke l pa rekonèt endepandans Ayiti. Ayiti se youn, quand il s'agit de peyi, m pa pral achte figi Etazini. Wi mwen menm jodi a la si m jwenn ale Etazini, pandan m ap pale avè w la la, pandan ou menm w ap gade videyo sa, demen maten m prale. M jwenn ale kounye a m prale, m jwenn ale demen maten m prale. Donk, men quand il s'agit de peyi, de ma patrie, ba la fò m di verite a. Peyi Etazini se youn nan peyi. Ok, ki te refize rekonèt endepandans Ayiti. Se youn nan peyi. Donk, apre Lafrans, apre n te fin bat Lafrans, nou te mete Lafrans deyò, ok, an 1803, donk, Etazini pa rekonèt endepandans Ayiti. Li fè konnen ke se yon Eta fransè ki antre an rebelyon. Donk se sa. Peyi la Russie di non se yon peyi ki bat ou la France ki gouman avè w. Ou te mete an esklavaj ke ou tap trete moun yo kòm e kòman m te ka di sa. Yo te trete yo te trete esklav yo kòm e bèt de sòm. Li di donk sa se maltretans ke li ye. Yo bat ou yo mete w deyò donk respekte endepandans ke moun yo pran endepandans yo se granmoun. Sa nou wè kap pase an Ukraine nan la. E pa bagay konsa konsa non. Antouka. Nan jou ki sot pase yo. Nou genyen lidè pati politik Pitit Desalin nan. Moyiz Jan Chal nou ka di yon ansyen senatè Nò e tou yon ansyen kandida pou pòs prezidan. Li te leve e se youn nan moun ke nou ka di e nou pap pè di ki parèt trè trè enfliyan ann di ke nan kominote ayisyèn nan la pou kesyon eleksyon. Whatever, lè ta gen yon eleksyon la, Moyiz Jan Chal se youn nan moun ki posib, ann di ke ki favori. pou l rive prezidan. Sa a klè. Ebyen, nan jou k sot pase yo, lidè a te fè yon vizit kote ke li t ale nan peyi Larisi. Gen anpil moun ki te jije ke sa a se te yon bagay ki te mal sonnen, yo te mal wè. E mwen menm, m ka di sa tou, bon, tout moun ka bay avi pa yo, m pa kont opinyon pa w, ou pa kont opinyon pa m. Men mwen menm, m te jije e m te wè tou se te yon bon desizyon. Pou montre ke aklè, gen moun, se pa paske nou èdmi Etazini, men Etazini se pi rèdmi Ayiti. Men nou menm nou pa gen pwoblèm, nou pa pral fè Etazini èdmi, nou pa pral koupe relasyon diplomatik avèk Ayiti. Nou kapab toujou rete respekte relasyon diplomatik Ayiti avèk Etazini men nou rekonèt ke nou se granmoun. Se sa. Ok. Brèf, ann pa antre nan tout detay sa yo. Ebyen gen moun ki te jije ke se te yon move desizyon. A mon avi mwen menm m ka di ke jan m sot di a se te youn nan pi bèl desizyon ke lidè a te kapab pran. Gen moun ki di ke. Euh yo pa wèl fè foto avèk Vladimir Poutine. Map di ke nou wè Moïse Jean Charles se yonn nan moun ki trè enfliyan, ebyen medam mesye la Russie konn sa. La Chine konn sa. Si Moïse Jean Charles te vle rankontre avèk Vladimir Poutine, e pa te vle non, li gen posibilite pou li rankontre avèk Vladimir Poutine. Sa petèt arive nan vizit li a li pa rankontre avèk Vladimir Poutine, men Moïse Jean Charles gen plis aksè, mwen jis al gen plis pouvwa pou l ta kapab rankontre Vladimir Putin, Jim Shimping, mwen menm, ou menm k ap gade videyo sa, mwen menm ki fè videyo sa, m pa gen, m pa gen pouvwa sa. Men Moyiz Janchal, tout an di ke tout moun konnen l, Lèzetazini konnen l, Lachin konnen l, Larisi konnen l. Ok, e pa sèlman Moyiz Janchal, plizyè lòt lidè ki petèt koni, yo konnen yo. E se si m ap di n ke Moyiz Janchal te gen chans rankontre avèk minis afè etranje peyi Larisi a. Se pa yon mens afè. Alò, m pa vin di w ke se Moyiz Janchal ki vin fè yo vini avèk akò sa a tou non. Men, m ap bay verite a jan l ye a. Se sèl grenn moun ki aksepte montre Lèzetazini e loksidan klè ke nou ba w do. Nou vle chache, nou vle ouvri lòt pòt. Ok? Nou vle fè alyans. Avèk lòt peyi ki vle kòm si ba nou èd. E map di sa, gen la Russie, gen la Chine. Li pap janm vini lakay ou pou l vin ofri w sak diri, men petèt li ka montre w kòman pou fè diri. Li pap janm vini pou l ofri w balon, menm jan nou wè Taiwan konn fè l la. M pa di se pa bon, men sèl sa m konnen, Peyi sa yo yap moutrew oubyen tou yap fè des izin ki pral pèmèt ke yo fè balon an an Ayiti. Eske ou konprann? Menm jan chinwa yo vini an Repiblik Dominikèn la, pa gon chinwa ki travay an moun. Chinwa yo vini, yo moute gwo gwo antrepriz yo, lè w gade wè de, twa, senk san dominiken, dominikèn, ayisyen, ayisyèn ap travay nan antrepriz chinwa. Se sa nou vle an Ayiti tou. Men fòk gen akò sekirite. Sa vle di, peyi sa yo yo pa tolere kòm si pou y ap fonksyone nan yon peyi, pou gen blowblow, pou gen kouri de tanzantan, pou gen kè sote. Non! Yo renmen lè y ap fonksyone yon kote, yo kalm, gen sekirite, moun nan ap viv anpè, y ap vin envesti lajan. Se pa grenn, e pa sak diri y ap pote ba ou. Se pa pou tèt sa nou bezwen akò avèk la Russie e etazini. Se pa pou nal vwayaje al travay lakay yo. Yo menm yo ka vin envesti lakay nou. Men fòk nou gen ti sekirite a mezanmi. Antouka, bòn nouvèl, sa nou menm nou tap mande depi dè deseni, ebyen li rive posib. E l ap rive posib. E m espere ke sa a li fè kè anpil Ayisyen kontan e m espere ke m jwenn plis moun, m pataje videyo sa a le maksimòm, kote ke pral gen anpil posibilite pou yon Ayisyen rive vwayaje ale nan peyi Larisi san ke li pa oblije bezwen yon viza, san viza. Bon petèt nou konnen nan plizyè akò ki genyen, sitou akò entègouvènemantal pou ale nan yon peyi san viza, se toujou 90 jou, Se toujou pou yon afè de 60 jou. Men donk nan ka pa Ayiti a nou pa konnen, men pou Arabi Saoudit li yon afè de 90 jou. M panse ke de menm pou Ayiti tou l ap 90 jou oubyen 60 jou. 30 jou, yo konn 30 jou tou. Yo konn 30 jou, 60 jou, 90 jou. Donk, tou depan. Pran nou pa, pran nou pa egzanp, an Repiblik Dominikèn se 30 jou. Yo ba ou, se chak 30 jou ou desann ou al tcheke. Depi ou gen plis pase 30, depi ou gen plis ke 30 jou a ou ilegal. Menm si ou gen viza, ou ilegal. Donk se konsa. Nou pa konn konbyen tan yap bay men se bòn nouvèl, se yonn nan nouvèl ke m ta sipoze ba ou depi yè, se byen malere pat gen posibilite pou m te fè video yè, e jodi a m di en fòk m ba w enfòmasyon sa a li sou kè m lontan, kè m cho depi avan yè m te sipoze ba ou l men pwiske pa gen tan e jodi a m pran ti tan sa a pataje l avè w. Nou rive nan minit pou n mete fen nan video sa a medam mesye, se te zanmi fidèl ou a Limyè sou Vwayaj, nou renmen w anpil, babay tout moun, n ap gen chans pou n wè talè konsa nan yon lòt video.